Barcelone dwe fè mye, Barcelone ka fè mye, m panse ke Xavi twonpe l sou sou risk de depart li an, kote ke m twouve ke li pat sipoze mete Gavi nan match lan, li te ka kenbe menm milye de teren pa l la ki se te De Jong e Busquets e Pedri, men malerezman sa pat arive fèt, li te prefere fè konfyans avèk Gavi pito Frenkie De Jong, pff m pa wè poukisa. Kòman nou ye fanatik football de mwen yo Depi w la ou mèt gentan konnen ke ou sou chanèl lan JP Foot lan Yè Barcelone fè match nul lan ansanm avèk Frankford kote ke match lan fini 1 a 1 E M panse ke depi nan 11 de depart lan fò Xavi ta gentan remake ke l fon erè men premye mitan an fini m panse ke l tap fè chanjman kote pou l retire Gavi an li pa retire l lan li kite Gavi retounen moute teren an ankò e kote ke nou jwenn yon Frankford ki bouje Gavi jan l vle nan milye de teren an fizikman li pat prezan menm menm menm menm yon Pedri kote ke ki mal alèz m santi ke E leson sa fò Xavi aprann li paske li eseye sa plizyè fwa deja, milye de teren Gavi, Pedri an, li pa janm mache. Sa ka rive ke yo fè ti bay ki minim, men sa pa janm mache paske e ou gon Gavi ki ki ki sou teren an, ki pap janm al jwe wòl Francky de Jong te konn jwe a li menm, ki pral toujou ap desann vin chache balon an menm jan avèk ti Pedri konn konn fè l lè l nan match yo. Men nou pral vin wè ke se jis lè Frenkie de Jong vin moute nan match la kote ke Pedri vin yon ti jan alèz kote ke nou pral wè Pedri fè kèk ti aksyon, bay kèk ti pas ki ki wèk kase kèk 2 a 3 liy an men tout lè Gavi te nan match la Pedri pat janm jwenn chans pou li te fè sa paske travay Travay Franky Duncan ap fè pou li an lè Franky Donan Franky Dong nan match lan li oblije al fèl pou Gavi paske 2 nèg paka ap desann vin chache balon an 2 nèg paka paka paka pral jwe menm wòl nan milye tèren an fòk gon lòt nèg kounya ki pou al chache bouche tou vid ki ki nan ki nan espas advèsè an pou wè si yo ka pèse defans lan men malerezman Gavi pat prezan menm nan match lan yon Gavi m santi ki te ki te konplètman pèdi sou teren an e Gavi se vre Gavi gen anpil talan men m santi ke a chak fwa ke li antre nan match yo li pi pèfòman ke lè ke lè yo fèl kòmanse match yo ansanm avèk Pedri paske Pedri pa alèz avèl menm sou teren an se vre se 2 ti jèn ki fèk ap vini ou panse ke yo te ka alèz sou teren an men pou mwen menm m santi ke milieu de terrain Gavi Pedri an li poko mache menm menm menm. Xavi repanse bagay yo. Fòk Xavi fè yon chwa lè lap fè liste de départ sa yo. Oswa li moute ansanm avèk Gavi, Pedri sou ban. Oswa li moute avèk Pedri men m gentan santi ke chwa a se Pedri lap ye men pou Gavi rete ranplasan pou jiska prezan paske li poko ka konekte ansanm avèk Pedri ase byen. Li poko ka konprann ke se Pedri ki pou desann vin al chache balon nan men Busquets pou al fè chema a men li menm li toujou vle desann vin chache balon an. Men, tout sa yo se erè yo ye, m panse ke Xavi ap aprann de erè sa yo pou yo pa fèt ankò. Mwen ka di nou sa ke Frankfurt pap janm yon ekip ki prale kanpe bas, gade Barcelone kap jwe, li prale eseye sòti a balon pou l wè e ki sa l ka fè. Depi apre aksyon Ferran Torres an kote ke e Kevin Trapp te fè ti klakèt lan tou piti an epi depi apre sa Barcelone pèdi ti teren an kote ke yon Frankfurt ki tap atake Barcelone Tout kote nèt nan jwèt lan kote ke mwen menm m panse Barcelone tap gentan pran yon 3 a 4 gòl depi nan premye mitan men malerezman sa pat arive fèt paske jwè Frankfort yo pat arive konkretize tout ti grenn aksyon ke yo te jwenn yo men se byen domaj kote ke lè yo pral make ti grenn gòl yo a epi aprè 10 12 minit Barcelone pral egalize men se lè sa tou ou kòmanse jwenn yon Barcelone tou ki vivan tou kote ke tout Pou mwen menm, mwen panse ke tout nan kòmansan match lan, Barcelone rate kòmansan match li an. Tout premye mitan an Barcelone rate l. Avèk 10 premye e sa minit nan dezyèm mitan an, Barcelone rate l pi rèd ankò. Se jis lè ou pral jwenn Dembele ki pral moute nan match lan kote ke match lan pral chanje. Kote ke ou pral jwenn yon Barça ki gen yon ti agresivite nan li menm. Yon Barça ki anvi. ki anvi al chache ti sak manke a pou met boul la nan filè a men nan premye mitan an ou pat jwenn sa menm menm menm tout jwè te pèdi sou teren an e Frankfort li menm tou ki te gentan santi sa tou aprè chanjman an janti ki sou ekip ki te gentan pè tou Barcelone te ka pwofite kofre yo la men malerezman Barcelone pat pat gen posiblite a poul te fèl paske nan premye mitan kote ke yo tap atake Barcelone nan m panse se te mou se te meyè moman pou Barcelone te pwofite atake yo tou poul wè Si l te ka, si l te ka al pèse defans lan pou l, pou l, pou l, pou l mete yon 2 a 3 gòl nan filè yo men, pff, se byen domaj. E Ferran Torres te yon ti jan timid nan match lan depi aprè frap li an. E, e, e Adama Traoré ke m panse ki te ka, ki te ka, ki te ka repwouve l ankò kisa l te ka bay. Men malerezman, Adama Traoré pa t prezan menm, menm, menm nan match lan. M panse ke Adama Traoré m pa kwè l gen e 3 oubyen 4 dyòl menm nan sa ke l pwovoke yo menm m panse ke l gen youn ou 2 konsa apre sa anyen pa janm pase chak boul li jwenn li oblije ap tounen yo bay bay Arawo apre sa pèdi sou teren an men m panse ke nan kan nou an Baselòn Baselòn ap fè mye e nou espere ke Baselòn fè mye paske ekip sa son ekip ki ki ki gen yon leson Li bezwen bay li bezwen voye bay mond foutbòl la kote ke pou l fè tout moun konnen ke li retounen vre e m panse ke Europa League sa se yon se yon se yon posiblite pou l pou l pwouve sa. Li gen yon posiblite ladann tou pou pou ti jèn sa yo ke l gen nan ekip li an, lè Gavi, lè Pedri e e e e e Arao, Eric Garcia e e e e e gen lòt ankò ki sou ban. M panse ke e e Europa League sa tou ap fè nèg sa yo pran eksperyans nan afè deplasman pou al jwe nan yon lòt peyi kote ke kote ke yon teren ki difisil sa pral vin koz tou lane pwochèn depi yo kalifye yo pap pè jan de match sa yo match kote ke yap deplase pou yal jwe pa egzanp pou yal jwe sa nan stad Bayern nan yon egzanp pou yal jwe an Angletè match sa yo pap fè yo pè paske yo gentan abitye avèk deplasman sa yo m panse ke Europa League lan ap ba yo ap ba yo eksperyans sa. E m swete ke Barcelone fè mye pou match retou an paske si tout moun ap di se yo menm ki favori Europa League lan, ou sipoze moutre ke w se favori vre, ou dwe etoufe Frankfurt depi an lagan nan match lan men malerezman sa pa rive fèt. On Aubameyang tou kote ke nou te wè ki te devan an ki pat twò ka jwenn balon tou paske milye de teren an pat reponn ak bezwen li yo e sa fè n ap swiv ke pafwa nan match lan li te oblije desann. vin kreye yon pivo pou l wè si l te ka jwenn yon 1, 2, pou l wè si l te ka jwenn kreye yon ti espas, men malerezman sa pa t fasil paske Barcelone te timid, milieu de terrain an te timid nan match an anpil. M panse ke se yon match ki te trè ki te trè annuyan tou. Se la nou kanpe pou maten an la, m ap pwofite di nou abone ak chanèl lan, kòmante, like, pataje. M pa la, m ale, m ap tounen pou yon lòt avan match, pou yon lòt ti debrief aprè match.